Hey, an ap di bonjou, swa bonswa ak tout Ayisyen k ap viv patou nan mond lan. Non mwen se Ron Hyppolite, mwen se yon joun Ayisyen k ap viv Japon nan moman an, e mwen vle di mèsi avèk tout moun k ap sipòte mwen sou Facebook, nan Twitter, nan YouTube. E pitou n ap di yon gwo saltasyon pou tout peyizan yo k ap ki nan Ayiti, k ap travay tè, k ap pwodui manje pou sipòte nasyon an. An ap di machann yo tou, tout moun nèt tankou nan kou sosyal yo, nan pò de chanj, bouretye, polis, moun k ap travay nan leta, tout moun nèt ap di w mèsi pou ti efò ke w ap fè chak jou ki kenbe peyi a kote li ye a. Fò nou kapab di dyaspora a tou, kominote dyaspora a n ap di w mèsi pou efò ou fè pou kenbe peyi a kote li ye jounen jodi a. Men konsa tou fòk mwen kapab di nou Mwen menm mwen fatige anpil. Pandan mwa sa yo la m ap travay plis ke 12 èdtan pa jou. M ap pale w de 5 jou, m ap pale w de 5 a 6 jou. Sa vle di m travay samdi tou. Sa vle di m leve bonè, 4 èdi maten, m ap rive lakay mwen byen ta bò avèk lòt 7 è oswa 8 è aprè midi. Sa k pase anpil nan nou ka pa m sou Facebook ankò se paske mwen vrèman okipe. Se sa k fè nou pa wè m sou Facebook ankò. Men m toujou la. Avan n al pi lwen, ban m on ti detay, byen kwè de twa mwa pase mwen kòmanse yon gwoup Whatsapp, se yon bagay m pa fè souvan, men mwen te resi fè sa paske tankou m te di nou ke li enpòtan, paske nou gen apeprè de 5000 konbyen ka ou tè pou nou kapab kiltive, pou nou kapab plante sou yo, nou te kreye gwoup Whatsapp la se yon fason pou nou te ka mennen moun ansanm vin envesti, vin patisipe. pou yon kòb yo te kapab sipòte peyizan yo. An ti detay, gwoup la te gen menm 90 koumen moun, men anpil lòt moun t ap poste move banè gwoup la nou retire yo, yo pa t kapab swiv lwa gwoup la nou te vle yo retire moun sa yo. Kounye a la nan Blèkèt nou gen nou gen 53 moun. Sèke 53 moun nan, lè nou pale lè n ap pale de patipasyon, n ap pale de envèsman, n ap pale de moun pou ki bay pou l kapab sipòte plantè yo. Moun ap gade lap sipòte kounya si misye charitab. Nou te nou te veye gen 3 moun sèlman sou 53 moun sa ki bay oswa ki envesti. Sèke si w gad chif sa lap wè li mete 3 sou 53 se sa l vle di. E 3 sou 53 ba w 0.057. Sa vle di ke si w miltipliye l pa 100 lap ba w 5.7.

Sèke tout moun ki nan gwoup la, yo okouran ke gwoup la, si w nan gwoup la fòk ou patisipe, fòk ou bay, fòk ou, fòk ou, m te ka di, envesti. Se yon bagay ki klè, tout Ayisyen ki nan gwoup la konprann li. Sèke, kisa ou menm kapab aprann de ti chif sa yo met la? Kisa yon lòt jèn Ayisyen k ap viv ann Ayiti, nenpòt kote li nan, patou nan mond la kapab aprann? Sèke anpil Ayisyen fè yon aksyon ki bay baz nan mond lan, Yo ta tou renmen patisipe nan bagay pou di ke oh m vle ede, m vle ede nan sa k ap fèt la. Men, lè nou rive nan moman ke pou moun nan envesti, pou moun nan bay la, sa p ap kapab rive an reyalite. Paske tout moun rale kò yo dèyè. Se sa k toujou pase. Se ke, lè m ap pale sou Facebook, sou Twitter, lè m di ke 95 pousan a 90 pousan, a 90 a 95 pousan moun pa patisipe nan devlopman peyi a, Mwen pa just di l konsa, se paske m gen prèv. Alright? 3 sou 53 se sa l ba w. 94, 95 pousan moun pa patisipe. Sa se nan ti gwoup li ye. Men lè w mete l nan kad entènasyonal la oswa nasyonal, se menm bagay w wè. Tout sa k ap fèt nan peyi a se tou de grenn moun ki patisipe, majorite moun yo chita bwa kwaze pa janm fè anyen pou ede peyi a sot nan mizè. Se yon bagay ke yo tap di fok li kapab rive ankouraje plis moun antre nan devlopman peyi a. Se sa li ye. Men, kounya la, wap gade pou wè plen kous sosyal nan peyi a, wap wè plen diferan de gwoup. Ou gen dyaspora, dyaspora an divize an konbyen pati, wap gade jounalis 5 fevriye nan peyi a, sa k fèt nan peyi a, Sa gen tout granmoun. Lè w antre ann Ayiti w ap wè machann k ap viv nan lari a, w ap wè machann k ap vann vyann, sa k ap al vann nan mache sou fatra, sa k ap vann chabon, polisye, doktè. Sèke ou plen moun. Sèke lè w mande pou wè, lè tout moun si yo mete yo ansanm, mande chak gwoup moun sa yo, se kòman yo ede peyi a devlope, osinon tou, se kòman ke yo menm yo ede kenbe peyi a nan mizè. Se menm kesyon ke m ta mete m poze tèt nou, chak gwoup sa yo, ki kit se dyaspora a. Se kòman ou ede peyi a devlope, osinon se kòman aksyon ou ede kenbe peyi a nan mizè kote li ye la pou 215 ane a. Paske, an reyalite m ap di nou, peyi a bati avèk pwòp imaj nou. Lè w vin nan yon peyi lòt nasyon, nasyon an bèl, nasyon an fre, peyi l pwòp, peyi l bèl. Se ke nasyon an itilize sèvo l, itilize kreyativite li pou l kreye yon yon sòt de peyi ki sanble avè l. Men nou menm pèp ayisyen nou wè ke n ap viv patou nan mond lan, nou gen bon edikasyon, nou gen bèl kay, nou gen bèl machin, men peyi nou kreye avèk pwòp imaj nou. Peyi a sal, se nou ki sa l. Peyi a pa ka ap gen manje, se nou menm ki fè l pa ka gen manje. Se ke se fò n panse a bagay sa yo. Peyi a se yon imaj nou menm li ye. Se kouman ke nou menm chak gwoup kapab nan aksyon ke nap fè kapab leve figi peyi a, kapab mete peyi a sou lòt wout. Pa egzanp, yon machin ki deside ap vann sou twotwa, lè w gade nan tout wout Pòtoprens, wout Kòlbasinet, tout kafou, tout kafou kote machin ap sikile, se la machann yo ap vann. Men si tout machann sa yo ta pran konsyans yo di ke, a, mesye nou pa dwe vann sou lari a, nou pa dwe vann, nou pa dwe vann sou twotwa kote ke moun mache a. Mwen kwè si tout machann zo reflechi ansanm yo di ke monchè an met ak meri a, an met ak lòt moun yo pou nou ka al vann yon lòt kote os pou nou pa vann sou la sou twotwa ankò. Mwen panse sa sèlman kapab chanje vizaj Ayiti. Sa sèlman kapab ba peyi a yon lòt atmosfè, yon lòt figi, yon lòt imaj atravè lemonn antye. Men pa fè. Tout moun vle ret vann sou lari a, tout moun vle ret vann kote moun mache a. Se pou wè aksyon moun yo kenbe peyi a nan salte li ye, aksyon moun yo kenbe peyi a nan povrete li ye. Ou konprann? Menm bagay la pou chofè machin yo. Si chofè machin yo ta pran konsyans pou yo di ke monchè nou pap nou pap nou pap kondi vay ki vay jan n ap kondi nan lari ankò, ann respekte limyè yo, ann respekte si pa si gen pano de sikilasyon, ann respekte yo. Ou ta pran lòt peyi. ou tap gon lòt peyi. Se ke se on priz de konsyans. Tout ayisyen gade tèt ou nan miwa, tout ayisyen kap nan kou sosyal yo, se kòman ou menm vrèman aksyon ide ke pepe a sal jan li ye a. Se kòman ke ou menm wap lage fatra nan lari a, se kòman ke aksyon sa a, ke pepe a sal, ke pepe a tankou avèk dlo santi, se kòman ke aksyon ou, ke pepe a nan eta li a. Yon machann kapab simen fatra, men sèlman ke aksyon ou kenbe peyi a sal. Pou ki rezon mesye ap vanspil fatra? Pou ki rezon nou tout nan mache a, n ap vann nan malabou an? Mache kòbo sa pa dwe egziste. Si mache kòbo sa ta dwe egziste, li ta dwe pwòp, li ta dwe bèl. Se kò ke nou mete ansanm pou n di ke ann bati yon sòt de, ann koule beton atè a, oswa ann fè planch, ann fè ba yo anlè pou n pa mache sou fatra ak labou an. Men si n chita ladan l pou ventan, kantan, senkantan, se ke nou deside ke se sa nou vle, se sa nou, se ladan l nou vle rete. Se fòt rab an, tankou m te ka di, vèk ide, oswa pran aksyon pou nou retire tèt nou nan salte n ye an, pou nou retire tèt nou nan mizè ke nou ye a, Pou nou kapab peye a lòt chans. Sèke mwen menm mwen p ap viv sou latè a pou toutan, m vle ke m la pou kèlke, m te ka di pou kèlke mwa, pou kèlke ane, m pa konn kilè m pwale. Men pandan ke m ap viv lan, sèke si m ka ba nou yon ti konsèy, se pa sèlman m ap pale pou n ka konnen, mwen pa sa l ye, m pa vle nou konnen m. Zaske mwen vle fè yon diferans. Diferans se sa l ye, se pote yon nouvo ide pou ou, di w pran aksyon pou ede peyi w, di w pran aksyon pou chanje, pou chanje reyalite ke w ye a, Olye ke ou ap tann pou Enstitisyon Nasyonal la vin chanje l pou ou. Nou gen 7 mil kawo tè nou di ke nou gen tè pou pwodui manje pou peyi a. M pa wè Ayisyen vrèman enterese nan sa. Konprann? Ayisyen pa vrèman vle devlope peyi l, li plis vle plenyen mizè l. Li plis vle korije w k ap pale, k ap you know, k ap pote yon ti solisyon pou li. Men, lè li rive pou n fè aksyon pou n fè peyi nou bèl, pou n kreye manje, pou n kapab kreye travay, se pa sa k ap fèt. Jan m di l lan, se ke si nou menm nou gen 53 moun, nan 53 moun lan sèlman 3 grenn moun patisipe, ou menm jèn ayisyen kounye a ki Ayiti a, ou kapab konprann sa k fè lè w fè yon ti pwojè ou pa ka jwenn moun ki sipòte w. Ou kapab konprann sa k fè ou kapab jwenn, ou kapab pa jwenn ankadreman nan peyi a pou w devlope anyen. Se paske, lè wap plenn yon zo di ke son jèn gwo pou yon travayè devlope l, se 3 pousan moun sèlman, se 5 lan sèlman, se 5 pousan moun sèlman ki ta ki ap, ki te kapab gen volonte e ki kapab vrèman fè yon bagay. Rès moun yo pa fè anyen pou ou. Se pa sèlman leta sèlman ki pou met kadre, met ankadreman pou ou. Men se lè 90 pousan moun sa yo, 95 pousan moun sa yo, ki chita ki pap fè anyen ki te ka gen mwayen an, ki te kapab fè yon bagay pou yo deside pa fè l. Se ke m ta renmen ke jèn Ayisyen la tou nan mond lan, nenpòt kote ou ye a, li ka sèlman di li ta va fè anyen pou ou, men mande rès popilasyon k ap viv patou nan mond lan, se kisa yo fè pou ou, se kòman yo ede w. Osinon tou ou menm tou, se kòman ou ede tèt ou. Se sa l ta dwe ye. Jèn Ayisyen k ap viv Ayiti a, ou gen kouraj, ou gen kapasite pou ede tèt ou, pou chanje peyi ou, konprann, ou pa bezwen mete espas ou di a se pa w k pou ede w, ou kapab ede tèt ou tou. M ap di tout moun an leve kanpe mete men an pa rete tann sèlman se prezidan pou fon bagay pou ou an nou kapab fè enpak e mwen mwen deside pale la jounen jodi a pou m kapab fè yon pak yon enpak si m mouri video sa tou kapab rete nenpòt jèn ayisyen ka ka viv pati nan mond lan kapab itilize l an kòm yon sous denspirasyon an ou pa bezwen kache kon di moun yo an pandan w vivan an si w gen yon ti ide fè l pase pou kapab ede chanje vi yon moun avèk ide w genyen an. Mèsi anpil tout moun, se te One Ipolit. M espere ke n ap kapab pran avantaj de tout videyo mwen gen sou Facebook yo, sou Twitter, sou YouTube. Mwen gen plis pase 200 videyo sou YouTube. Si w bezwen yo, annik al sou YouTube, make non m, osinon ekri non drapo sa w wè dèyè do m lan, w ap kapab jwenn tout videyo sa yo. Yon lòt fwa pou n ap pale plis, si w gen kesyon, w ap poze m yo. Bye!